Neme kòm yon fèt nasyonal. Se fèt agrikilti ak travay. E n ap pwofite salye e voye solidarite e ankouraje tout travayè latè atravè peyi a, ki nan 10 depatman peyi a. notamman sila yo ki nan komin Bèlòs, nan 7 seksyon kominal yo e ki nan katriyèm seksyon kominal Bèlòs lan kote ke nou fèt. Nou menm se moun k ap travay alatè ki te akonpanye paran nou ki mete nou jodi a kote nou ye la a. Donk jodi sa a se yon jou ke nou pa ka pa panse a moun sa yo. Menm si nou wè leta se chak premye me lap fè simagri men okou de lane ou pa janm wè kisa ki fèt efektivman pou akonpanye moun sa yo pou ede yo pou modènize agrikilti la sitou nou nan moman kote ke nap pale de chanjman klimatik e nou bezwen chanje Mòd agrikilti la, donk pou n fè agrikilti ki adapte a chanjman klimatik la. E premye mesye fèt travay tou. Nan kesyon travay, nou menm nan nivo remèd, n ap voye solidarite bay tout moun ki nan faktori, ki nan Sonapi, ki nan Kodevi, k ap batay pou ke Leta. Mete yon ti grabday sou sa y ap touche a, ki deja pa itil gran choz, men leta a pa janm tande, leta a oblije yo chak jou y ap pran lari y ap swe y ap goumen pou wè si yo kapab jwenn yon ti ogmantasyon, alòske lwa Stiven Benoit te pran an 2009 la, lalwa Benoit, li klè depi ke enflasyon an li ogmante, enben li otomatik. fòk pou ajiste, adapte salè moun yo pou l kapab itil yo. E malerezman, se toujou yon batay e li pou Leta met yon ti grapday pou yo. Nou tout nou konstate, nou tout nou wè, pandan gaz la fè. rapidman monte sou mache entènasyonal la, gouvènman an pa pran tan pou l ogmante pri gaz la sou do popilasyon an. Poutan, potko gen menm nouvèl kòmand gaz. Nou wè se te fasil, nou wè se te rapid kote ke Leta te pran desizyon pou ogmante pri gaz la. Poutan, chak fwa pou yo mete yon ti grapday, Sou sa moun yo ap touche anndan faktori yo, se toujou yon goumen, fòk lapolis bat yo, fòk yo pran gaz, avan pou leta deside mete yon ti grapday pou yo. Donk jodi a pou nou, se yon jou e e ki ta kapab yon gran jou. pou moun ki nan sektè agrikilti, pou kiltivatè yo, pou moun k ap travay nan faktori. Men malerezman, Leta pa janm pran sa an konsiderasyon, men yo toujou, lè jou a rive, yo fè yon ti magouy. Donk, nou menm nou panse ke fòk ofinal nou gen yon Leta responsab e ke ki pran desizyon pou efektivman akonpanye moun sa yo. Se moun ki itil peyi a anpil. Se yo menm k ap leve a katrè di maten douvanjou, enben pou y al sekle, pou y al. e plante pou pèmèt ke nou menm nou jwenn manje ki nan kapital pou nou manje. Sans, pou ki sa se paske e se gen kote ke yo gen tan etabli yo a, enben li konekte avèk 2 seksyon kominal Bèlans, ki se Bèdoranj, premè seksyon kominal Bèlans, e Mabriyòl, dezyèm seksyon kominal Bèlans. Donk di kou, e bandi yo, yo deja nan komin lakay nou, paske bandi an sanble yo gen plis gwo strateji ke Leta. Y ap aranje yo pou yo gen kontwòl pò Marigo, pou yo gen kontwòl pò Ansapit, yon fason pou trafik zam, tout kalite trafik dògàn, trafik imen pi fasil pou yo anben nan zak malonèt ke yo ap poze. Se malere nou menm kòm sitwayen avize, kòm sitwayen responsab. Nou wè nou gen fas a yon leta ki mele m. Leta a se yon leta ki mele m. Leta pa janm pran mezi pou antisipe sou sitiyasyon yo. Men se chak fwa yo rive, ou wè leta a ap eseye voye dlo pou etenn dife, lè sa a li gentan two ta. Mwen panse kesyon sekirite se bagay ou fè prevansyon ladan l. Donk sè a dire ke depi bandi yo te fin pran Kenskòf, Segen te gentan fasil pou yo, paske wout la lib devan yo a pou rive Segen. Donk si leta a te pran mezi pou te anpeche yo rive, yo pa t ap rive. Malerezman nou menm nou konstate, kòm moun ki ap swiv politik, k ap fè politik, nan nivo remèd kòm pati politik, nou wè leta a sèvi tou avèk bandi an pou yo fè kòb. E se sa ki fè n mal kòm sitwayen. Donk leta a gen mwayen pou l ta kapab pran mezi pou anpeche gang yo etann baz yo jan ap mache fè sou tout peyi a. Donk leta a pa fè anyen, leta a chita l ap gade sitiyasyon an e men l pa janm aji pou ke sitiyasyon an li amelyore. Donk nou menm se sa nou konstate, kesyon gang nan. Leta gen mwayen, kesyon gang nan leta kapab jere l men yo pa janm fè anyen pou jere sitiyasyon an. Donk paske yo alèz ladan l, yo alèz ladan l, yo sa pèmèt ke yo fè de kontra ke n konnen yo. Donk ann pran egzanp yon konpayi gen yon kontra pou dizan, yon konpayi ki gen yon kontra pou dizan. Bon èske konpayi sa a gen enterè pou l ba w sekirite? Reponn mwen. Humm li pa gen enterè pou baw sekirite donk sa vle di ke lap fè 10 an aprè 10 an ap renouvlel pou 10 an ankò donk ou pap janm gen sekirite paske se paske ou pat gen sekirite ki fè gen yon konpayi ki benefisye yon kontra pou 10 an donk la nou nan pwoblèm vwala poukwa nou menm nou pase nan nivo remèd fò n gen yon leta ki gen ladann moun ki pi responsab ki kapab pran bon desizyon yo nou paka gen yon peyi. ki gen tout jèn gason, jèn fanm sa yo, ki prè pou entegre lapolis, ki prè pou entegre lame, pou ta konn ap fè kontra avèk lòt peyi, e pou vin ban nou sekirite. Donk se a di ke si se la n ale n pap janm gen sekirite, mwen panse ke yon leta responsab, yon leta ki vle efektivman itil peyi a, li tap pran kòb sa a, li achte materyèl, mete pou lapolis, materyèl pou lame, epi entegre jèn gason, jèn fanm ki prè pou entegre enstitisyon sa yo, apati de sa, nou t ap reyèlman genyen sekirite. Mete yo pou l wè Leta, se nan kontra, paske chak kontra k fèt, enben genyen gwo kòb anba tab ki fèt. Donk Leta pa gen enterè envesti nan lame, pa gen enterè envesti nan lapolis, yo pito ap fè de kontra ki pa gen oken sans, kontra k ap antere n, mete n nan pwoblèm pi rèd. moun nan sektè prive a pou yo fè kòb. Efektivman nou konstate l, nou konnen gen bato ki soti sou waf la ki ale Miragwàn, ki soti sou waf la ki ale Tigwav, ki ale Jakmèl. Epi nou konstate an menm tan, ti wout sa a ke n te genyen Kenskòf ki te vin yon wout nasyonal. Wout sa a se li menm moun nan gran Sid la te itilize. Se li menm moun Okay te itilize. Se li menm moun Jemmy te itilize. Nou wè an menm tan, nou wè rapidman, bandi yo fasilman yo monte Kenskòf, yo bloke l pou anpeche moun gran Sid ki te konn jwenn li pou yo pase, notamman moun Okay, moun Miragwàn, moun Jeremi, eksetera. Lè a di ke nou wè bagay la rantre nan yon plan pa ki byen planifye ant sektè prive e moun ki nan leta pou pèmèt ke wout yo pa janm louvri epi pou kòb kontinye ap fèt sou do popilasyon an. Jodi a la, se moun ki pi mal yo k ap viktim. Se ti machann yo k ap sot Jeremi, k ap sot Bèlans, k ap sot Jakmèl ki pa jwenn wout ki pou pase atè, Pou yo kapab vini avèk tout sa yo pwodui en nan komin yo pou n jwenn pou nou manje nou menm nan Pòtoprens. Donk dikou, sè a di ke moun yo, yo aranje yo, yo alèz nan ensekirite a, y ap fè kòb ladan l, men se nou menm nan mas la, nan popilasyon an k ap toujou pi mal. Sè a di ke Leta a gen mwayen nan men l. Pa gen dout nan sa, genyen mwayen pou ke Leta ta kapab frene kesyon ensekirite a. Men li pa fè l paske fòk kòb fèt. Si n pran ayewopò a yo di ki fèmen. Men l pa janm fèmen paske l pa fèmen pou Sunrise. Èske l fèmen pou Sunrise? Non. Yo bay on moun monopòl ayewopò a pou l fè kòb. Si gen anpil lòt konpanyi, sèke pri vòl yo ap bese. Donk sa pèmèt ke. Donk plis moun deplase. Men otomatikman se yon konpayi sèlman ki genyen mwayen pou l vole nan ayewopò a. Donk se li menm sèlman k ap fè kòb la. Donk sa di ke se yon sòt de konplo kont lapopilasyon, se yon sòt de aranjman. Donk w ap wè ki se yon dron w ap pale a la. Dron nan nou konstate ke l pa bay rezilta. Ò li te kapab bay rezilta si l te byen itilize. Men yo konn sa y ap fè a. Donk di kou, lòske w pa arive mete men sou youn nan chèf gang yo, men chak fwa petèt ou kapab tiye 5, 10 e sòlda nan gang nan. Lòske w tiye 10, gang nan ap aranje l, li rekrite 20. Donk li pap janm pa gen sòlda. Men si w pran tèt la, sa te kapab pèmèt ke sitiyasyon an li chanje. Donk se poukwa ou pap janm wè yo lage dronn. ki kapab atenn yon chèf gang, donk di kou nou nan yon strateji malsèn de pouvwa pou ke yo kapab kenbe n nan sa ke nou ye la. Mank de volonte, mank de kapasite pouvwa ki la pou l reyalize eleksyon yo. Yo pa gen enterè nan fè eleksyon, enterè yo se rete pi lontan nan pouvwa pou yo kontinye fè kòb. Paske yo konnen ke si yo fè eleksyon, n ap gen yon pouvwa ki gen moun ladan l ki lejitim, n ap gen yon, n ap finalman gen yon paleman, yon paleman ki kapab san dout al regade kontra ki te siyen yo, rezilye yo oubyen chanje yo, donk di kou y ap fè tout strateji pou pa gen eleksyon. Donk li ankò posib, si gen volonte pou sa, pou n gen eleksyon an 2026. Kesyon ensekirite. Jodi a la nou gen lapolis lan ki disponib dan la mezi ou li jwenn lòd pou l aji. Nou gen lame ki disponib dan la mezi ou yo byen kowòdone aktivite l, pèmèt ke li entèveni. Jodi a nou gen FRG a ki se fòs represyon dè gang yo ki ap pran fòm, ki deja gen anpil sòlda disponib, ki gen materyèl. Donk se pou dir ke se volonte ki pa genyen. Nèg yo pa gen volonte pou fè eleksyon, pase eleksyon pap nan enterè yo, men si genyen volonte, li ankò posib pou ke nan fen ane a, genyen eleksyon. Menm nan nivo remèt, se sa ke nou egzije kòm pati politik. Nou kanpe an mòd eleksyon. Le konsèy elektoral. Quand même il faut le dire, li voye des signaux clairs ki montre ke yo menm yo disponib e yo anvi fè eleksyon. D'ailleurs, yo pa gen pou mete sekirite, djòb yo yo menm se pou fè mizanplas pou fè eleksyon. Men malerezman nou santi ke ekzekitif la ki gen nan tèt li premye minis lan, li menm li pa gen enterè nan eleksyon, tout l'ap refize bidjè, l'ap fè va e vyen sa yo, se pou fè tan pase. Donk nou menm nou kwè ke li ankò posib, si ke genyen volonte pou sa, pou gen eleksyon nan fen ane 2026 la. E dayè, nou oblije fè eleksyon an. Nou menm nan Le Remède, nou klè sou pozisyon nou. Nou klè. Nou prefere pran yon eleksyon avèk 100 moun sèlman ki vote yon prezidan olye ke nou gen tranzisyon sa a. Yon tranzisyon k ap antere peyi a pi mal toujou. Tranzisyon se moman pou yo fè koripsyon. Se sa ki enterese nèg yo. Tranzisyon se moman kote ki pa gen kontwol, nèg ap fè kòb san kontwol, e dayè peyi sa a se pa peyi yo, yo jis ap itilize l pou yo fè lajan. Donk se pran tout lajan taks popilasyon an, aprè sa vwayaje al achte kay aletranje epi kite n nan menm sitiyasyon ke n ye la. Donk se sa nou konstate, nou menm nou di li klè, si gen volonte reyèl ki jiskaprezan e ke li ankò. posib pou okenn gen eleksyon nan fen ane 2026 la. Li pran anpil tan deja li t ap obsève, li t ap gade jis kote mechanste nèg k ap dirije la yo rive. Mwen panse ke li fini pa konstate kounye a fò l kòmanse pran responsabilite l nan mennen tout aktivite pasifik, ki kapab pèmèt ke moun sa yo deloje yo nan espas pouvwa a, jwenn de moun ki plis responsab, jwenn de moun ki gen plis volonte, jwenn de moun ki plis renmen peyi a, kap kapab pèmèt ke espas pouvwa a gen lòt moun ladan l, epi ki kapab pran desizyon ki pou pran yo pou ke omwen nou fè eleksyon, bay pouvwa a yon ekip moun ki lejitim. Bon kote li pat fè konfyans. Li tèlman fè eksperyans avèk dè zòm politik kòwonpi ki itilize lit li an pou yal regle afè pa yo, jodi a la menm si w lanse yon apèl yap vini wi men sa ap pran yon tan pou yo reyaji. Se sa k fè nou menm nou kwè nan remèd, nou kwè ke fòk nou al jwenn popilasyon an pou omwen n al pale avè l Pou n tante konvenk li. Paske nou jodi a la l pa fin fè kòb. Se kòm si nap di w yo tèlman pran manti nan men moun kap fè politik nan espas la, jodi a la yo kareman retisan pou ta kapab reponn a lapèl. Men m kwè ke jodi a la, tan dobsèvasyon yo a li fini. Mwen kwè ke fòk yo konprann a apèl ki lanse pou ke yo pran lari a. Envesti lari a nan tout fòm de manifestasyon pasifik pou ke moun ki la yo, nou ofinal deloje yo. Paske peyi a fò n pa panse ke tout moun kòwonpi ladan l. Fò n pa kwè tout moun peyi a se nan vòlè. Non li pa sa. Peyi a gen moun ki serye ladan l e ki prè pou fè bagay ki serye. Jodi a paske gen de twa grenn vagabon ki okipe anvayi espas la, donk nou gen enpresyon kòmsi m ta di tout Ayisyen, pa serye ke tout ayisyen se vòlè non se pa sa ke li ye o kontrè peyi a gen plis moun serye ke moun ki vagabon donk se poukwa nou menm nou kwè ke popilasyon an tan dobsèvasyon l lan li fini enben jodi a fòk li met tèt li deyò pou l defann tèt li pou deloje nèg sa yo dechouke yo nan espas pouvwa a jwenn de moun ki plis responsab pou bay dirije peyi a pou n ale vè eleksyon pou ke o final nou gen de moun ki gen pouvwa lejitim pran desizyon yo. E sa fè nou menm, nèg sa yo ki la, yo te genyen ant 60 a 120 jou kòm delè legal pou fè eleksyon, e li klè ke yo pa p ka fè eleksyon nan 60 a 120 jou sa a, e se poukwa nou menm nan nivo remèd, nou opte pou yon egzekitif bisefal, ki gen ladan 2 tèt, k ap pèmèt ke nou fè eleksyon. Asèke jodi a la. Aprè delè 60 a 120 jou a pase, premye minis ki la a, li pa genyen pouvwa pou l konvoke pèp la, pèp la an sè komis. Pouvwa ke l te gen pou konvoke le pèp an sè komis, li te ant 60 a 120 jou. Donk aprè 120 jou delè sa li ekspire, donk dikou fòk genyen yon lòt pouvwa, yon egzekitif a 2 tèt, ki kapab genyen pouvwa pou konvoke le pèp an sè komis pou pèmèt ke nou gen eleksyon nan peyi a e bay pouvwa a de moun ki eli.